Men ki platfòm ok, ki platfòm ou panse ki plis popilè nan moman an, kon moun kapab fè kòb lan pi vit ou byen nenpòt ti bagay ke l fè kòb lan l jis ap rantre nan men l? Bon, e avan ke mwen pale de platfòm nan, e kite m bay moun yo kèk kondisyon ou byen kèk fason yon moun ka fè lajan sou rezo sosyal yo. Premye fason an se E de piblisite, an fèt se de kontni ke w pral kreye, donk yo pral mete de piblisite sou kontni sa yo, donk moun ki pral gen pou wè kontni ou yo, e pral wè piblisite sa yo, donk lè sa, platfòm nan pral peye w pou piblisite ki pase sou kontni ou lan. Kidonk, sa se yon nan premye fason, e ki pi kou. M ta vle pou ou kapab reprann sa ankò paske e pa tout moun ki konprann sa ke w ap di an. Paske gen moun lè y ap, tankou se tout fwa ke y ap gade yon videyo sou YouTube, yo wè ke yon ads monte, yo pa vreman konprann pou ki sa ads lan. Yo pa vreman konprann sa k fè ads lan monte e ki sa ke ads lan pral pote pou moun ki poste videyo sa ke y ap gade. Reprann sa ankò pou moun yo kapab plis konprann sistèm kòman yon moun fè lajan sou youtube espesyalman. Wè, vwala, se pa sèlman youtube, alò se facebook, se tiktok kounye a, se instagram, donk youn nan fason moun fè lajan sou rezo sa yo se sa k rele piblisite, sa vle di konpayi facebook, youtube yo genyen yon kòb yo pran nan men yon lòt konpayi jisteman, se kòmsi m ta kapab di w se teknik nou te gen lontan. kapab antre nan tradisyonèl lè ke yon biznis vle fè marketing, li ale nan yon radyo, li ale nan televizyon, li anrejistre yon spot, epi vwala, e spot sa ap woule nan radyo a detanzantan, l ap woule nan televizyon detanzantan, men se kaziman menm bagay la, Donk se yon chanjman ki fèt, se yon renovasyon ki fèt kote ke kounye a la, konpayi a li menm li kontakte YouTube jisteman li bay yon videyo, donk li bay yon kòb tou epi YouTube li menm kòm wap kreye kontni pou mete sou platfòm li an li pase. piblisite sa yo sou kontni w yo epi li ba w yon ti bagay epi pran rès la. Donk se konsa sa fonksyone pou piblisite e premye fason yon moun kapab itilize pou fè lajan sou YouTube, sou Facebook e kounye a TikTok menm antre nan bagay la.
Ok bon so m panse ke moun yo so moun kap swiv yo yap yap so yap gon yon ide de kijan yon moun kapab fè lajan. So dezyèm kesyon kijan yon moun kapab grandi yon brand sou rezo yo. Kijan moun kapab kreye tankou like poul kapab mwen ka di konsa ke poul ok an nou pran egzanp ke moun nan vle kreye yon chanèl ki meyè fason ke ou panse ke yon moun kap kòmanse tankou like from scratch tankou mwen ka di scratch an kreyòl tankou like depi like tankou like o kòmansman ki meyè fason daprè ou menm yon moun kapab Kreye yon brand ki pou vin moumoute epi ki pou ap Ok, de rantre zewo. lajan. Mwen kap pati de zewo.
Yes, yeah, Ok. from, like from scratch. Ok, avan ke m antre, um, a- avan ke m reponn kesyon sa a, dizon byen, e mwen te pale de yon fason um, yon moun kapab itilize pou fè lajan sou rezo sosyal yo. Donk mwen vle pataje kèk lòt fason ankò paske yo anpil, yo anpil. Mhm. Dezyèm fason mwen pataje se gen sa ki rele abònman. Donk ou menm ki ki ap kreye kontni sa yo pwobableman ou pral kreye de zangajman, ou pral kreye de piblik, di mwens yon piblik ki fidèl oubyen de moun, de fanatik. Donk moun sa yo pral kapab sipòte w, donk se yon lòt fason ou pral fè kòb, kote ke moun sa yo ka pran yon abònman, ou ka kreye yon plan kote ke moun sa yo ka ba w. si se pou 10 dola pa mwa, donk lè w gen anviwon 1000 oubyen 2000 moun ki ka ba w kòb sa a, e chak mwa donk ou pral fè anpil kòb. Sa se yon dezyèm fason ou kapab fè kòb sou rezo sosyal yo. Twazyèm fason e nou pral pataje rapidman avèk zanmi yo la, e twazyèm fason se e se vann sèvis. Vann sèvis pa egzanp ou ka yon graphic designer, ou ka yon ou ka fè. Nenpòt sa w ka fè a, nenpòt talan ke w ka fè a, ou kapab vann sèvis sa yo avèk abòne w yo. Paske pa bliye ke rezo sosyal se yon sous. Rezo sosyal se yon, se yon koulwa, se yon kannal ki kapab mete w an kontak dirèk avèk yon pakèt moun. Donk, m kapab di de potansyèl kliyan. Donk ki donk lè w gen 20 mil moun k ap swiv ou, e lè w ap vann yon sèvis sou platfòm sa a, gen posiblite pou fè omwen mil moun nan 20 mil moun nan. Donk gen posiblite sa. Menm lè w ta fè 500 moun nan 20 mil moun nan, se yon pakèt bagay li ye. Paske lè moun ap fè yon bagay, lè moun ap ofri yon sèvis e kèlkonk, ou gen 500 kliyan, donk san ke w pa vreman depanse yon pakèt kòb nan piblisite, Donk avèk fans base ou an, donk ou fè dè video, ou fè dè live, donk gaje moun sa yo, epi ou pral vann sèvis sa, donk son pakèt istwa. Donk se twazyèm fason yon moun kapab fè lajan avèk rezo sosyal yo. Donk nap reprann rapidman, premye fason an se avèk piblisite, donk wap kreye dè kontni, epi platfòm nan ap mete dè piblisite sou kontni ou yo epi lap pataje revni yo ansanm avèk ou. Dezyèm fason an se Se abònman, donk fanatik ou yo kapab abòne avèk chanèl ou an. Lè m di abòne an, se pa abòne nou konnen an non, se yon lòt fòm abònman nèg yo pran. Gen sa k rele e swiv, gen sa k rele abòne. Donk abònman an se yon plan, yon plan kote ke fanatik la oubyen e. Moun kap swiv ou an. Donk baw 5 ou 10 dola. Donk ou ka metel 15 dola menm tou depan de jan ou grandi odyans ou. Epi twazyèmman se vann sèvis. Donk gen anpil lòt fason. Gen anpil anpil anpil lòt fason ou kapab monetize ou kapab fè lajan avèk rezo yo. Donk nap kanpe la paske nou pa vle twò bwouye moun yo. E mwen panse ke nap toujou live pou ke nou kapab e. toujou pote lòt fason pou n kapab fè lajan sou rezo yo.